Nou kontan avèw e se yon plezi poun pote leson sa pou ou. Objektif leson jodi a se pèmèt ou tande anglè, pèmèt ou konprann lè ameriken an ap pale. Nou vrèman kontan poun sèviw, nou espere ou gade leson sa jiska lafen. pou pèmèt ke ou aprann de leson sa o maksimòm. Pa bliye non pa m se Teacher Victor, se mwen m ki pran gwo inisyativ sa pou ede ou konprann e aprann anglè. Objektif leson jodi a se travay zòrèy ou, ok, pèmèt ou tande, pèmèt ou konprann anglè. Lè Ameriken an pale, pou w kapab konprann. Genyen de rezon prensipal ki fè w pa ka konprann lè Ameriken ap pale. Swa li itilize anpil pwovèb, ekspresyon idyomatik, sa nou rele pwovèb yo an kreyòl, oubyen li itilize anpil kontraksyon. Kontraksyon se lè pa egzanp. Yon mo, li redui mo a. Ok? Li fè mo a vin pi kout. Oubyen yon fraz, li redui l, li fè l vin pi kout. Sa vle di blan an li pa gen tan pou l pèdi, li pa pral pran tan pou l di tout bagay yo, ebyen li jis kontrakte l pou l pale pi rapid. Ebyen ou menm, si w pa konnen mo ki souvan kontrakte yo, Oubyen fraz yo toujou yo souvan fè kontraksyon yo ou pap konprann lè blan an pale. Menm si w te konnen mo a, depi blan an di l ou pa konn kijan ou pa konnen fòm kontrakte a, ou pap konprann. Ebyen leson sa li vrèman enpòtan, nou espere pou w pataje l avèk zanmi w, pataje l ak fanmi w pou yo kapab aprann tou. Premye mo ki pi enpòtan, ki plis komen ke blan toujou fè kontraksyon se ent. Ent, M espere ke ou pwononse ansanm avèk mwen pou ou kapab pi byen sène e pi byen memorize leson an. Ent se kontraksyon de I am not, is not, epi are not. Tande byen! Ent se kontraksyon am not, is not, and are not. Si pa egzanp mwen t ap di, mwen t ap pale angle, mwen t ap di, mwen te vle di ke mwen p ap bay manti. Ok? Mwen p ap bay manti. Mwen menm k ap aprann angle, mwen pa, m ap di konsa, I am not going to lie. Sa se angle ke mwen, ke kòm aprenan, se konsa m ap di l. I am not going to lie. Men blan lè l ap pale, li vrèman fè fraz la vin pi kout. E li vrèman kontrakte mo yo. E si ou pa konnen fòm kontrakte yo, ou pap konprann. Ebyen, lè ou menm ou pral pran tan pou di I am not going to lie, ebyen blan ap di I ain't gonna lie. I ain't gonna lie. Pa bliye, ain't se kontraksyon de am not, is not, are not. Mwen pap bay manti, ou menm ou tap di I am not going to lie, blan ap di I ain't gonna lie. Aent gan nan lay. Dezyèm mo ki pi komen ke blan an toujou fè kontraksyon ladan l se gan nan. Gan nan ki vle di going to. Fraz nou pote kòm egzanp se They are not going to believe. Sa vle di yo p ap kwè. Yo p ap kwè nou. They are not going to believe us. Yo p ap kwè nou. Ebyen blan an p ap pran tout tan pou l di sa, l ap di They aren't gonna believe. They aren't gonna believe us, ok? They aren't gonna believe us, Yo p ap kwè nou. Twazyèm mo blan an toujou kontrakte, li fè vin pi kout se because. Because, lè l kontrakte l, li vin devni cause. Cuz, I am happy because we won, mwen kontan paske nou genyen, enben blan pap kontan pou l di tout fraz sa l ap redui l ap di I'm happy cuz we won, I'm happy cuz we won li pap di I am happy because we won twòp pawòl l ap di I'm happy cuz we won Twazyèm mo kontrakte nou pote pou ou se gimme, gimme se kontraksyon de give me.

li te dwe ale. Mwen panse ke ou deja aprann yon pakèt bagay nan leson sa ki vrèman enpòtan, e se konsa tou, kòmante pou w di nou kote w ap swiv nou, n ap vrèman kontan salye w nan pwochèn videyo. Ou deja konnen prensip la deja ki se abòne si w fenk dekouvri chanèl sa. Like videyo a epi kòmante pou w di nou ki kote w ap swiv nou. Let's keep on, n ap kontinye. Pwochen mo kontrè m pote pou ou se have ta. Have ta se kontrè de have to. I have to leave early. Mwen dwe soti bonè. Ebyen, kòman w ap di sa lè w kontrakte l? I have ta leave early. Have ta leave early. Mwen dwe soti bonè.

Si m ap di pa egzanp, Let me tell you a story, Kite m rakonte w yon istwa. Let me tell you a story, Ebyen, lè mi tèl you a story. Lè mi tèl you a story. Blan an li kontrakte l, li fè l vin pi kout, paske li pa gen tan a pèdi. Nou genyen, Out a. Out a se kontraksyon de out of. I gotta get out of here, Mwen dwe retire kò m la, mwen dwe deplase la, mwen dwe soti la. Ebyen blan ap di, I gotta get out of here, I gotta get out of here, Out of vin devni outta. I gotta get out of here. Pwochen mo kontrakte m pote pou ou se wanna. Wanna se kontraksyon de want to. Pa egzanp, si m ap di. I want to hold your hand Mwen ta renmen kenbe men w Mwen vle kenbe men w I want to hold your hand Ebyen blan ap di I wanna hold your hand I wanna hold your hand Li kontrakte l, li fè l vin pi kout. Nou genyen whatcha Whatcha se kontraksyon de what are you Si m ap di What are you going to do? Kisa ou pral fè? What are you going to do? Blan ap di Whatcha gonna do?

pou l kapab pase nan yon lòt sijè. Mwen panse ke w vrèman ap aprann anpil avèk videyo sa. Meyè fason w kapab sipòte travay sa se pataje leson an, epi voye l bay tout moun, tout kontak ou. E se sa k ap pèmèt ke plis moun aprann, paske nou konnen moman sa anpil moun bezwen anglè a, gen anpil moun ki Etazini moman sa k ap soufri akoz de anglè a. Si m ap di. She is not hungry She is not hungry sa se ou menm k ap aprann anglè oubyen ki lekòl anglè. Ebyen lè blan ap pale l ap di She ain't hungry She ain't hungry sa vle di li pa grangou She is not hungry She ain't hungry Kontrakte a si se She ain't hungry What have you got there? Ki sa k genyen la? Ki sa ou genyen la? What have you got there? What ya got there? Watch a got there, Kontraksyon an se Watch a got there. I am going to talk to my mom, I am going to talk to my mom, Mwen pa mwen pral pale avèk manman m. Ebyen, kontraksyon an se I'ma talk to my mom, I'ma talk to my mom.

I don't know I don't know kontraksyon an se I don't know I do know Let me see Pou mwen di Èske w ka kite m wè Èske w ka ban m wè Let me see Blan ap di Lè mi si Lè mi si Lè mi si I am going to tell you the truth Mwen pral di w laverite Ebyen I'm gonna tell you the truth

Do you have a cat? Do you have a cat? Ou wè kijan blan an kontrakte l? Ebyen, si ou pa konnen fòm kontrakte yo, lè blan ap pale, lè w ap gade yon fim an angle, ou p ap konprann anyen nan sa y ap di. Menm si ou ta konnen mo yo, menm si ou ta konnen fraz yo, ebyen lè y ap pale, si ou pa konnen fòm kontrakte yo, kontraksyon yo, ou pap rive konprann e konvèsasyon an prale kite w. Ebyen se sa ki fè li enpòtan pou w toujou konnen, pou w toujou aprann kòman kontraksyon yo fèt an anglè e lè sa w ap gen anpil fasilite, w ap gen plis fasilite pou w kapab konprann anglè. Ok prochèn fraz nou pote pou ou se I will not be late I will not be late sa vle di mwen pap rive anreta Ebyen blan an pap pran tan pou l di I will not be late l ap di I won't be late I won't be late Will not kontraksyon l se won't. He is no He is not very friendly He is not very friendly Li pa Li pa Li pa gen bonjan Li pa Li pa yon moun ki gen bonjan He is not very friendly Ebyen, kontraksyon l se He isn't very friendly He isn't very friendly

Nou genyen I can not do it I can not do it Lè blan an kontrakte l l ap di I can't do it Ebyen can not kontraksyon an se can't Do not touch my Do not touch that Do not touch that Pa touche sa Pa manyen sa Ebyen blan an ap di Don't touch that Don't touch that Ok Will not you help me Èske w p ap ede m Èske w p ap vini ede m Will not you help me Ebyen blan an p ap pran tan pou l di sa l ap di Won't you help me Won't you help me M espere jiske la sa va pou ou M espere ke ou konprann leson sa ki ekstrèmeman enpòtan Sa w dwe konnen, Anglè a se pa yon lang ki fasil, jan tout moun panse l. Wi, tout sa w gen volonte pou w aprann, w ap aprann li. Men, tande Anglè, tan, konprann Anglè lè blan ap pale, se yon gwo travay li ye. E, lè w tonbe sou yon bèl videyo konsa, meyè fason w ka ede lòt moun, se pataje l. He will be here next month. L ap la mwa k ap vini an wi. L ap, l ap la, l ap isit la mwa k ap vini an. He will be here next month. Enben, lè blan an pale, l ap di, He ll be here next month. He ll be here next month. I am waiting for a phone call. M ap tann yon apèl telefonik. I am waiting for a phone call. Enben, blan an ap di, I'm waiting for a phone call. I'm waiting for a phone call She would like a glass of wine Li ta renmen pran yon yon yon ti yon ti diven ok A glass of wine yon vè yon vè diven yon ti diven She would like a glass of wine Ebyen konba kòman kontraksyon an ye She'd like a glass of wine She'd like a glass of wine Mwen kwè ke leson sa, li te super util a ou, li te vrèman enpòtan, se yonn nan pi gwo etap, se yonn nan pi gwo faz aprantisaj anglè ou. Paske si ou pa ka konprann lè yo pale avè w, ebyen ou poko janm pale anglè. Fò w konprann lè blan an pale, pou w konprann lè blan an pale fò w konnen kijan l pale. Ebyen li enpòtan pou w kapab Memorize sa yo, travay yo, si ou pa konprann videyo a, tounen videyo a bak, eseye tande plis, pran nòt pou pèmèt ke ou sène tout eksplikasyon yo, pou pèmèt ke ou konprann pi byen, pou pèmèt ke konpreyansyon ou li vrèman ogmante nan sa nou rele anglè a. Mwen se Teacher Victor, se mwen ki pran inisyativ. Nou kontan avèw e se yon plezi pou nou pote leson sa pou ou ki vrèman vrèman enpòtan kote ke nou pral palew de Idioms, Idioms ki se ekspresyon idyomatik yo an bon kreyòl ki se pwovèb yo. Genyen plizyè rezon ki fèw pa ka konprann lè ameriken ap pale. Premye rezon an se paske li itilize sa nou rele linking. Linking se lè lè li fè anpil lyezon, se tankou tout mo yo vin fè yon sèl. E dezyèm rezon prensipal la se paske ameriken an itilize anpil pwovèb ki pèmèt ke ou menm si ou pa t konnen pwovèb sa yo, Ou pap konprann sa lap diw. Ebyen nan leson jodia nou pral Rezoud yonn nan pwoblèm sa yo ki se Pote pou ou 20 ekspresyon idyomatik oubyen pwovèb kap pèmèt ou konprann ameriken an pi byen e pi fasil Pa bliye non pam se Teacher Victor se mwen menm ki pran inisyativ pou edew aprann anglè Tou dabò kisa yon Idioms oubyen yon pwovèb ye? Yon pwovèb se yon mo oubyen yon gwoup de mo ki genyen yon lòt sans ke m kapab di ke sans literal la ok kisa m vle di pa la ou kapab wè mo a li plase nan yon fraz men siyifikasyon ou te konnen an se pa sa li vle di li nètman diferan de sa ke w te konnen an alò se sa idioms an li menm Li pote plis flè, li pote plis sans e li pote plis natiralite a a ou menm lè wap pale, lè wap itilize yo. Alò, san pèdi tan, nou pral ansenye yo 20 ekspresyon idyomatik oubyen pwovèb kap pèmèt ou konprann anglè pi byen. Hit the road, kisa hit the road vle di? Imajine w ou nan ou lakay yon moun epi w di moun nan mwen prale ok, mwen prale mwen pral deplase oubyen ou kapab di li kapab itilize tou nan sòt de vwayaj lè ou kite yon espas a yon lòt, yon vil a yon lòt pou vwayaje ebyen ou pral di I'm gonna leave ki vle di mwen pral vwayaje oubyen mwen pral sòti. Men, Ameriken li menm li pap di sa, l ap di I'm gonna hit the road oubyen I am hitting the road. Sa vle di, mwen sòti oubyen m ap vwayaje. Ou menm si ou pa t konnen hit the road ki te vle di vwayaje oubyen sòti, ebyen ou pap konprann. Dezyèm ekspresyon idyomatik nou pote pou ou se kick the bucket. Kisa kick the bucket vle di an kreyòl? Alò ekspresyon sa li vle di mouri. Ou menm kap aprann anglè, ou jis konnen die ki vle di mouri, men lè ameriken an li menm ap pale, li pap di die, lap di kick the bucket. Se tankou m ta di li fè lang lan vin pi bèl, li mete plis flè a lang lan. Pa egzan si map di, nou tout nou gen pou mouri. Every one of us will kick the bucket someday. Sa vle di nou tout gen yon jou pou n mouri. Ahem, m espere w konprann. Every one of us will kick the bucket someday. Sa vle di, nou tout gen yon jou n ap mouri. Ok. Twazyèm ekspresyon idyomatik nou pote pou ou se jump the gun. Kisa jump the gun vle di? Se lè ou pran yon desizyon twò rapid. When you act too soon, lè ou pran desizyon twò rapid, ou pa pran tan ou. Imajine ou yon jounalis k ap bay yon enfòmasyon epi li kouri fè fuit an avan san l pa menm chèche tout ti detay yo, san l pa menm chèche tout enfòmasyon yo epi li tonbe voye monte. Ebyen, anglè a rele sa jump the gun. Nou vini avèk yon fraz kòm egzanp pou pèmèt ou konprann pi byen. I think The media are jumping the gun by reporting the story before all the facts are known. Ki sa sa vle di an kreyòl? Mwen kwè ke jounalis yo oubyen medya a li fè fuit an avan lè l kouri fè repòtaj la san l pa chèche konnen tout ti detay yo oubyen san l pa chèche konnen tout enfòmasyon ki konsène yo. Nou wè, egzanp lan li byen fasil. Ou wè, jump the gun se lè ou aji twò rapid, ou pran desizyon an twò rapid. Oubyen, ou fè yon fuit an avan. Nou gen katriyèm ekspresyon ki se fit as a fiddle. Fit as a fiddle se lè pa egzanp ou an bòn sante, ou plen denèji, ou an plèn fòm. Fraz nou pote pou ou kòm egzanp.

Ok after his long illness apre long peryòd de maladi l la li reprann li konnya a san pou san li an bòn sante ok he's now completely fit as a fiddle jiske la mwen eseye ou konp mwen espere ke ou konprann mwen espere ke ou kòmante leson an paske w ap aprann anpil Pataje l avèk yon lòt zanmi pou pèmèt li aprann tou. Senkyèm ekspresyon n pote pou w se breke lèg. Breke lèg se yon ekspresyon ki plis itilize nan konpetisyon. Pa egzanp, gen 5 moun la ki pral nan yon kous, yon kous a pye, epi w ap swete moun nan bòn, w ap swete yo bòn chans, ebyen w ap di, Break a leg.

Direktè a te swete tout aktè yo bòn chans. Ok. Break a leg li vle di good luck an bon kreyòl ki vle di bòn chans. Sizyèm ekspresyon oubyen pwovèb nou pote pou ou se Put your foot down. Put your foot down se lè w ap di rete fèm ok oubyen pran men w. Pa egzanp, Ou gen yon moun chak jou k ap vin prete rad ou san l pa menm di w sa, san l pa menm enfòme w. Ebyen fò w pran yon gwo desizyon pou pèmèt ke sa pa kontinye oubyen pou pèmèt pou pèmèt ke sa pa pwodui ankò. Pa egzanp, When she started borrowing my clothes without asking, I had to put my foot down. Lè li te kòmanse ap vin prete rad mwen yo san l pa menm mande m menm, Mwen te pran yon gwo desizyon pou mwen te anpeche sa kontinye. Ok, when she started borrowing my clothes without asking, I had to put my foot down. Se ti ekspresyon m pote pou ou se cut to the chase. Cut to the chase se lè pa egzanp ou vini dwat nan sa w ap di a oubyen ou vini dwat nan desizyon ke w ap pran an san w pa pase pa kat chemen. We don't have all day, let's cut to the chase and talk about the project's budget. Nou pa gen tout jounen an devan nou, nou sipoze vin dwat nan sijè a pou nou pou nou prepare bidjè pou pwojè a. Ok, sijè prensipal la se prepare bidjè pou pwojè a, ebyen nou pa bezwen pase pa 4 chemen, nou pa bezwen vini nan lòt sijè, se vini dwat nan sa n ap fè a. We don't have all day, nou pa gen tout jounen an, so let's cut to the chase and talk about the project's budget. See eye to eye, Kisa see eye to eye vle di? When you fully agree with someone, Lè ou totalman dakò avèk yon moun. Ok? After seven days of discussion, they finally saw eye to eye on the business deal. Apre anviwon 7 jou de diskisyon, yo finalman mete yo dakò sou negosyasyon an. Jiske la mwen espere ke w konprann leson sa ki vrèman enpòtan, pataje l avèk yon lòt moun pou l kapab aprann tou. Aprè 7 jou de diskisyon, yo finalman antann yo sou negosyasyon an. After seven days of discussion, they finally saw eye to eye on the business deal. Nevyèm ekspresyon n pote pou ou se hit the sack. Hit the sack ki vle di go into sleep, an bon kreyòl, al dòmi. After a long day at work,

Dizyèm ekspresyon oubyen pwovèb nou pote pou se call it a day. Call it a day se sa vle di kanpe oubyen sispann yon bagay ke w tap fè. Stop working. I am exhausted after working all day so let's call it a day and go home Mwen fatige anpil apre yon long joune de travay, ebyen se moman pou n kanpe la, se moman pou n stope la e ale lakay nou. Call it our day ki vle di, Kanpe yon bagay ke w t ap fè. I am exhausted after working all day, Mwen vrèman fatige apre yon long joune de travay. So, let's call it a day and go home, Donk, an nou kanpe la e an n al lakay nou. Last Chwo, Kisa last chwo vle di? Se yon Ti pwoblèm oubyen se dènye gout dlo ki chavire vaz la? Ok, nou pral avèk fraz la kòm egzanp pou pèmèt ou konprann pi byen She's always been rude to me, but it was the last straw when she started insulting my mother. Li te vrèman rud, li te vrèman di ansanm avè m, men derespekte manman m se dènye gout dlo ki chavire vaz la, se dènye pwoblèm ki pral pete diskisyon an. Èske n konprann? Mwen espere ke w konprann e pataje l, di n nan kòmantè a, di I understand, mwen konprann. Ok, last throw ki vle di yon pwoblèm ki Oubyen dènye gout dlo ki chavire vaz la. She's always been rude to me, but it was the last straw when she started insulting my mother. Kisa n konprann nan leson an? Nou konprann ke lè ou itilize pwovèb yo, li fè lang lan pi bèl, li pèmèt ou parèt pi natirèl lè w ap pale e li pèmèt ke Ameriken an konprann ou pi byen e ou konprann Ameriken an pi byen lè l ap pale. Get a second wind Kisa get a second wind vle di an kreyòl? Lè ou reprann ou ankò, lè ou reprann fòs ou ankò. Imajine ou ki t ap fè yon devwa oubyen ki te gen yon pwojè, epi lè ou te kòmanse pwojè a ou te kòmanse avèk tout foug, tout enèji ou, e arive o kou de wout ou vin febli ou kanpe pwojè a. Ebyen, Lè ou wè jou ap pase, ou deside reprann pwojè a, ou deside reprann enèji ou pou ou kapab kontinye pou ou fini pwojè a. Ebyen, you get a second wind. Se konsa anglè a di l. Ebyen, ki fraz nou pote pou ou? He suddenly got his second wind and was able to complete the project on time. Li finalman reprann li ankò Li reprann foug li ankò pou l kapab tèmine pwojè a a tan. He suddenly got his second wind and was able to complete the project on time. Out of the blue, kisa out of the blue vle di an kreyòl? Yon bagay ki fèt sanzatann, san prepare.

se lè ke ou bay vag a yon desizyon oubyen a yon objektif ke ou te genyen. Once in a blue moon, kisa once in a blue moon vle di an kreyòl? Yon bagay ki fèt rarman, ki pa fèt souvan. Pa egzanp, My sister lives in Alaska so I only see her once in a blue moon sèm nan se Alaska lap viv se sa ki fè mwen pa wèl souvan oubyen mwen wèl trè rarman once in a blue moon sa vle di an kreyòl yon bagay ki pa fèt souvan oubyen ki pa rive souvan. The next one is Ball in your court. Ball in your court sa vle di se desizyon w. Se ou menm ki pou pran desizyon w, se kou pa w. Ann al wè egzanp lan, We did our best and the ball is now in your court. Kisa a vle di an kreyòl? Nou fè sa n te kapab deja. Nou fè sa n te kapab, nou fè sa k te nan posibilite nou, ebyen kounye a la balon an nan pye w pou w kapab deside. Ball in your court sa vle di an kreyòl, it's your decision, it's your turn to decide, se tou pa w pou w deside. Under the weather Under the weather se lè ou gen yon ti malèz, lè w santi w pa byen. Nou pral nan fraz kòm egzanp lan pou pèmèt ou konprann pi byen. I'm sorry, I can't come to your party tonight. I am feeling a bit under the weather. Mwen dezole mwen pa ka vin nan fèt ou a aswè a paske mwen santi yon malèz oubyen mwen pa santi m byen. Nou wè, ekspresyon idyomatik la li fè fraz la vin pi bèl. Olye te di I am feeling a bit sick, li di I am feeling a bit under the weather. The last one, dènye ekspresyon n pote pou ou nan leson jodi a se When pigs fly. When pigs fly se lè ke w ap di yon bagay pap janm rive. Si n t ap ba l yon siyifikasyon literal, nou t ap tradi l mo pa mo, Sa vle di, lè kochon pouse zèl, oubyen lè kochon vole. Èske kochon an ap janm vole? Non, se yon bagay ki pap janm rive. Ok? Ebyen, You think politicians will keep their promises? Ou panse politisyen yo ap kenbe pwomès yo? Dal happen when pigs fly Sa ap rive lè kochon pouse zèl Ebyen sa pap janm rive paske kochon pap janm pouse zèl Ebyen pa janm kwè politisyen yo ap kenbe pawòl yo, ap kenbe pwomès yo Ebyen se sa li vle di Mwen panse ke ou te vrèman aprann de leson sa kote ke ou tap aprann 20 ekspresyon idyomatik oubyen 20 pwovèb ki Ekstrèmeman enpòtan an anglè Si w vle konprann anglè Si w vle konprann lè blan ap pale ou sipoze konnen ekspresyon idyomatik yo Nou espere ke leson sa te itil ou Nou espere ke ou te vrèman aprann o maksimòm. E nap kwaze nan lòt video kap pi bèl, kap pi entèresan. Kòmante pou w di nou kote wap swiv nou, nap kontan salye w nan pwochèn leson. It was your teacher Victor, see you next time. Peace!